E Map di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa a chak gen moun kap gen poul gad videyo sa E jodi an se Jodi an se vandredi Vandredi 19 juyè 2024 Mwen tounen vin fè ti videyo sa pou m pale De dosye Lyonel Lazarre lan E m pa konn Lyonel Lazarre Li pa zanmi m Li pa pwomosyon m Men m sèlman toujou ap tande Lyonel Lazarre sou radyo karayib kap defann polisye m sèlman toujou ap tande Lyonel Lazarre depi yon polisye yon epeng ti tèt pike yon polisye Lyonel Lazarre se premye moun ki la pou l vin defann polisye sa bon mesye jodi an la lapolis kontinye a fè menm erè sonje nou detwi yon pakèt polisye konsa deja Nou kontinye ap fè menm erè yo. Erè yo e ki sa yo ye? E kòman Pierre Espérance, ki moun ki Pierre Espérance? Sa Pierre Espérance ye? Pierre Espérance se yon nèg yo fè moun kwè ki gen gwo kontak e e e blan ki gen blan dèyè l. Pawòl sa yo e pawòl anpil yo ye. Pawòl sa yo e pawòl anpil yo ye. E avèk sa yo fè tout Ayisyen pè paske yo konnen nou pè blan. Yo konnen nou restavèk, nou tchoul. Epi yo fè nou pè. E map profite di polisye yo sa. Lè pou nou fè solidarite nou pa fè solidarite. E la pou nou fè solidarite. Lyonel la se yon nèg ki toujou ap defann nou wi li ye. Sou ki kritè pou wo kòmandman la polis la revoke misye. Mwen bay pwoblèm yo revoke nèg la ki mele m. Men yo pa ka revoke yon nèg sou baz sa Pierre Esperance di. Mwen mwen konn ki moun ki Pierre Esperance lan. M pa pral di ni Lyonel Lazarre. nan koripsyon, ni l pa nan koripsyon. Men sa m di gon kesyon de prensip ki dwe gen nan lapolis. Si se konsa, lapolis nou an fèk kare tèt anba e. Egare ti jèn ki fèk ki vini k ap kite nou bwè yo. Ti jèn ki fèk vini k ap pot tèt yo nan geto pou yo vin mouri. Si se konsa. Men pa gon bon polisye ki lisid ki pral vin okipe nou pou yo vin mouri nan geto. Rezon k fè m di sa. Si Lyonel Lazarre nan koripsyon, Rnddh Pierre Esperance manti mantè vòlè fini m poko janm wè nèg odasye konsa premye nèg ki alèz lèl chita kap fè manti sou moun misye lè misye ap bay manti misye alèz misye konfòtab chyen sal yo rele Pierre Esperance lan si li di Lionel Lazarre nan koripsyon ki wòl lapolis ebyen nou menm nou pral mennen ankèt sou dosye sa ansanm mennen ankèt nan ni prevokel sa e blaze n blazel wi. Nou pa revokel non, nou blazel. Nan nip nome neg la epi menm kote a, Pierre Esperance nip di sa. Nou moutre Pierre Esperance, nou fel kwe ke l pwisan. Pou kisa w konnen nou pa ka pa fel? Mwen m te eksplike sa yo deja wi. Men pou kisa tout regade nan lapolis men Pierre Esperance. Rayi chen an di dan l blan? Chyen sal ki rele Pierre Esperance lan aranjel li enfiltre lapolis la, li konn tout dosye sou gwo chèf yo. Men gwo chèf yo tèlman pa dwat nan tèt lapolis lan, depi wè Pierre Esperance mande yon bagay, yo kouri ba li l paske yon fason pou l pa fè rapò kont yo. Epi men rezilta, men lapolis nou an. Mesye, sa k Pierre Esperance lan? Epi m ap tou pwofite reponn zanmi polisye ki rele Sauvager a, m ap tou pwofite de okazyon sa pou m reponn nou, frè m, Chen sal ki rele Pierre Esperance lan e pa sèl mwen l detwi tande menn. Li gon ekip moun li an afè avè yo. Moun ki gen kòb pase m, moun ki gen non pase m, moun ki konn li pase m. Moun sa yo l detwi yo yo pa janm fè anyen. Ayisyen gen yon ti san yo bezwen ou k fè pou yo. Lè w fè a, y ap kontan. Men menm moun sa yo yo k pral nan laprès demen CV ki pral di menm si nou te gen tout pwoblèm a Pyè Esperans li pa t merite mouri. Jodi a, jan w wè anpil moun kòmanse ap dekouvri Pyè Esperans lan e pou l ret la pou tout moun fin dekouvri l. Pa gen moun ki ka mete m devan nan de frè m. Epi m sèlman ka raple w grenn ti pawòl sa frè m. La vengeance est un plat qui se mange à froid Ok frè m M swete w konprann mwen E e pa blofè m blofè M reflechi M fè tout bagay yo a tèt mwen M pa fè yo a bouda m Tout bagay mwen se a tèt mwen E panse m panse pou m fè yo Ok frè m E sa sèlman m ka di w Antouka la polis nasyonal dayiti kontinye konsa Kontinye konsa Kisa Pierre Esperance ye? E wè son ankèt pou nou ouvè rapid pou nou lè nou ouvè ankèt la pou nou konnen eske se vre polisye a te nan koripsyon vre si l te nan koripsyon sa yo repwoche l la eske l fè l men kòman men kòman epi lè sa nou menm nou pran yon desizyon yon vye chen sal annik pale yon vye mantè pale ki itilize enfliyans li paske nou nan magouy tout sa l mande e ke nou fè l men tonnè kraze m ayiti pa p ret konsa. M wè nou pran pòz e bandi e gang ki pwoblèm peyi a. Li pa pou konsa non. M ale. Antouka Lyonel Lazarre ou wè l. Ou konprann mwen? Men m pa konnen w pa zanmi m, ni m pa bezwen zanmi w tou. M pa nèg ki sou moun. Men mwen menm m toujou ap tande nouvèl, m toujou wè jan w ap defann polisye. M toujou wè jan w ap goumen pou e polisye gen pi bon kondisyon pou yo viv. Enben men rezilta a tande frè m. Mwen m sonje m te pran pòz fou m tou nan lapolis. Ou konprann mwen? M panse e te peyi k t ap fèt men kote m ye jodi an. Pèp ayisyen male. E moun k ap viv nan geto yo? Lè m pale de geto yo, geto ki gen plis renome yo. M ap pale de moun Site Solèy, moun Bèlè, moun Ri Senmaten, moun anba Dèlma, moun Bèlè, moun Riyèl Maya, moun Vilaj de Dye, moun Gran Ravin, moun Tibwa, Ou konprann mwen? E tout geto yo mesye, moun kanaran, moun kwadèboukè, moun laplèn, moun tòsèl, m ap pale avè nou. E jodi a, e politik ou k mennen peyi a kote l ye la? Se move politik yo vin fè avèk nou ki mennen peyi a kote l ye la. Epi moun ki te konn ap fè move politik yo, se yo menm jodi a k ap mande pou touye nou. Moun geto yo kale je nou. Se move politik ki met Site Solèy kote li ye la. Se nèg k ap fè politik wi k touye manman Isca. Frè m Gotoya repoze an pè. Se nèg k ap fè move politik ki touye manman Isca. Ebyen nan fè move politik yo touye manman Isca sa fè Site Solèy pa janm anpè. Sa fè malere malerèz nan Bwouklin pa janm ka viv anpè. Sa fè malere malerèz nan Boston pa janm ka viv anpè. Sa fè malere malerèz ki nan Belekou pa janm ka viv anpè. Epi nèg ki fè move politik ki met Site Solèy kote yo ye a, yo menm y ap viv byen a madanm yo, y ap viv byen a pitit yo. Jodi a moun geto kale jenou. Li lè! Pou Brooklyn reviv, li lè pou Boston reviv, li lè pou Belekou reviv. Li lè pou anba Delma reviv, li lè pou Riyèl Maya reviv, li lè pou Bèlè reviv. Li lè pou Matisan reviv, li lè pou Tibwa reviv, li lè pou Gran Ravin reviv. Li lè pou Kanaran reviv, li lè pou Laplèn reviv. Moman an rive pou Kwadèboukè reviv. Moun ki nan katye popilè yo banm di nou sa Nèg yo pa mande pou touye Babekyou Touye lanmò san jou Touye Vitelòm Touye Jeff Touye Chen Mechan Touye Bendji Touye Matyas Touye Ti Gabriyèl Touye Yeye Touye tout nèg nan plenn yo nèt Touye Nèg Bèlè yo Touye Nèg Ri Senmaten Yo pa mande pou tiye Izo a Ti Lapli Kili Bougòy Manno sèlman non. Yo pa mande pou touye boutba sèlman. Yo pa mande pou touye kris la sèlman. Yo mande pou touye tout moun ki soti nan katye popilè yo. Ebe sa nap fè. Nap kouri, nap kite yo touye nou, oube nap kanpe an bon pitit de salin pou nou defann tèt nou. M sa kèm pa fè mesaj pou lòt moun. M fè mesaj sa pou geto kote gen viv ansanm yo. Ki konnen e ke se move politik ki mennen nou vin la. Goumen k te gen bèlè. avèk anba Dèlma. E te politik wi ki te mennen l. Jodi a, kote òganizasyon dwa moun ki te konn ap pran pòz y ap fè rapò e ke pou moutre gen masak sou Bèlè yo? Jodi a, kote òganizasyon dwa moun ki konn ap fè rapò pou moutre gen masak nan Site Solèy? Jodi a, kote òganizasyon dwa moun ki konn ap fè rapò pou moutre gen masak Gran Ravin, Vilaj de Dye? Yo tap fè politik avè nou. Yo te divize nou, yo menm pou yo te ka renye. Yo te divize nou pou yo te ka viv byen. E sak fè w wè, fòk Site Solèy reviv. Fòk Lasalin reviv. Fòk Waf Jeremi reviv. Fòk Waf Jeremi viv. Fòk Vilaj de Dye viv. Fòk moun Kanaran viv. Pèp ayisyen kale je n. Kale je n si n vle konprann. Lè m di pèp ayisyen an, e m presize moun ki nan geto viv ansanm yo. Men m pale pou pèp la an jeneral. Men m ap pale avèk moun site solèy. Moun nan Bouklin, videyo sa e pou nou. Moun nan Boston, videyo sa e pou nou. Moun belekou video sa e pou nou. Moun waf jeremi video sa e pou nou. Moun la saline video sa e pou nou. Moun anba delma video sa e pou nou. Moun belè video sa e pou nou. Moun ri sen maten video sa e pou nou. Moun gran ravine video sa e pou nou. Moun ti bwa video sa e pou nou. Moun e e e vilaj de die video sa e pou nou. Moun kanaran video sa e pou nou. Moun la plen moun kwa de bouke video sa e pou nou. Moun mariani video sa e pou nou. Mesye, jodi a, m panse nou tout pral gad videyo sa. An nou fè sèman sou vi nou. Jamè pli jamè pou nou youn pa divize a lòt ankò. Pase se lè nou divize, advèsè pa nou an fò.